sesi sela se laba ou paka konprann sa kap pase andan kay la depi maten m leve la hein ou pa wè sil moute sil desann sa vle di la jan de moun sa yo mwen menm pap ka demere ansanm avè yo hein tout sak gen tout sa w bezwen m metel nan kay la pou ou hein kounya ale wè ka yon nèg la ale kont yon nèg la ale mwen menm pa nan fè sezisman pou moun pa nan kraze kèm pou moun humm kiyès ki nan pòt la? Ti Djo wi.
Oh!

Kote w m vin la? Mph. Sa k mennen w la? Monchè, on bagay enpòtan m vin pale avè w la. Pale ak gason w.
On fanm vin dèyè lanmè w la pou tcheke mwen. Tchttchtt. Se ou? Tizo, ban m di w on bagay. Ou bezwen on fanm, pa vre? Wi. Sa vle di, se travay ou ye a, sa w fè avè l? Ah! Mwen menm?
M kite travay sa lontan, m pran kòb la m anfème kay. Chak aswè, bon m esplike on bagay. Chak aswè m tande madam nan avè patwon an se si ay, si ay, si ay. Mwen menm, m dòmi nan kwizin nan mwen menm, m bezwen fè si ay tou, m vin chèche on fanm nan men w. M konnen w ka ban m sa swa. Eee, sa k te rete atò? Sa vle di, ou chwazi kite travay la poutèt ou bezwen plasay? Wi. Ou bezwen maryaj?
Wi. Ou bezwen fiyansay?
M bezwen tout nèt.
Tout sa w konnen k bon nèt m bezwen tout nèt e sa k fè pou ban m yon fanm ki gen bon kalite ki pou ban m bon plezi ki pou ban m bon bagay ak mwen menm jan m konn wè patwon an avèk madam nan ap fè a. Sa vle di ti tèt ou pati, ti tèt ou pran vòl. Adye papa mwen mwen m santi m pèdi kontwòl. Men sa m ap fè gwo gason mwen. Kòm m te gen yon bèlsè madanm mwen ki gen pou l vini. Ok.
Men pa gen moun. Paske bèlsè madanm mwen te pale ansanm avè l, li di li pa gen kòb pou l moute. Ay! Sa vle di, w ap gen bezwen, w ap gen bezwen konbyen kòb pou evalye l an pèso pou l vin Sendomeng? A monchè, sa pa pwoblèm monchè, sa pa pwoblèm. Sa pa pwoblèm? Non, sa pa pwoblèm.
Ok, men sa. Se pou vini, l ap vini.
L ap vini? Wi.
Ok, pa gen pwoblèm. Men sa w ap fè, e, ou di yo gentan peye w? A wi, yo gentan ban m peye m, m a fèmen kay, epi rès kòb mwen la. Ok.
Paske moun kap jwenn a moun nan mwen li dim se 15 mil pèso. Ah sa son ti jwèt li ye monchè menm ke demen si Dyemèl ta sipoze vini la map nik diw 1 2 3 4 5 10 11 me epi pou moun nan vin jwenn mwen. Ah tizo m pa nan kamouflay avèw non. Ah gade banm ton ti pawòl m fè plizyè tan la selibatè men vye djaz mwen la l pa janm deverouye a chak fwa madanm nan avè patron ap fè si ayy dèfwa m fè kout tè depi lè fini l retounen antre nan fouwo l ankò. Tout, pa gen pwoblèm. M ap reflechi pou ou. Men sa m ap fè. E, ou mèt ale, m pa konnen si w ap twal dèyè kòb la pou w t ban mwen, ou sinon tou, m gen yon ti kòb la, m ap prete w li, m ap voye dèyè l. Ok. M ap voye dèyè l, apre sa w ap remèt mwen kòb la? Pa gen pwoblèm.
Depi kòb la tou pre la, ou genyen l la, ou ka, m ap, ou mèt, ou mèt prete m ni. Epi lè fini m ap reba ou l. M pral gen kòb la pou l ba ou. Ou konnen m rete yon ti jan lwen.

Bon kounya li gon ti venn ki pouse sou li wi. Janm wè Tizo te ye a gwosè bra bale a lèl vin nan bra bale a m panse bra bale a se frèl li te ye wi tjou met gwosè sou bra. Antoulèka sa map fè hehehe m tonbe nan raketè kounya fanm sa gentan gen 3 nèg m gentan bay ee Tijan l m gentan bay Tizo l m gentan bay ti sonn li hehehehe kolègèt sa map fè la banm rele lòt patnè a poum mandel èske kòb li gentan nan menl pou fanm nan. Mwen menm se vann map vann yo pase isi se domeng la se bras li ye konprann sak vin anvan se li m konnen gason kòman w ye la a sa ki fè w cho konsa wi e pou bagay la m wè l ou pou bagay la ok ok ok ok non tande non oo fanm nan ap vini fanm nan ap vini wi mache ak kòb ou paske mwen menm m pa nan kredi non. Mache ak kòb ou Ah bon m di w lan fanm wap renmen l wap renmen l lap nan sans ou Jan w bezwen l lan wap jwenn li Pa gen pwoblèm gason m Enhen enhen map tann ou map tann ou Ok Mwen m pa nan bagay mwen menm. Bèl sè ho Wi Vin pran doudou Ouf Ou wè isi, ou wè sa m t ap di w la M wè wi frè Isi a la pa gen bagay kale kò non E sa m wè la a wi Anvan w te antre isi a m te gentan pale w kòman bagay yo ye Sa vle di m te di w konsa ke se yon nèg ki ban m kòb la m voye dèyè w Ou te gentan asepte Fò w asepte. Sa vle di m mete w alèz. Sa vle di nèg la ban m kòb la, epi m voye dèyè w, epi w moute la. Men nan plis tou, m di w lè w vin la, fòk ou fè travay la. Dayè ou wè se nan chanm mwen m ye, ou konprann. Ti fanm nan m te gen nan ansanm avè m nan, li leve l ale, m pa wè si l moute, si l desann. M pa konn poukisa l kite m, se pou gason kou rèd, oubyen se pou gason byen sèvi. Tande?
Se fè travay la. Gen manje ou ka manje. Konprann? Men anplis tou, apon ti tan, nèg la fin pran ou, si w toujou ap ret la, fò w ka ede m peye bil yo. Pase isi a la pa gen griyen dan. Se, se bagay k ap boule, se bil k ap moute. Ou konprann? Se pa Ayiti ou ye la. Ou tande sa m di w la?
Pase ou pa pral fè bèl moun, voye flè sou ou, souke dèyè ou, apre sa mwen menm m ap peye tout bil yo pou kò m. Bagay yo pa konsa isi, nan Sendomeng. Ou tande sa m di w? Ah, m ap toujou rete la. Non, se w konnen dayè ou gen nèg ou, konprann, si w pa vle al nan kay ansanm avè l ou di w ap rete a bòfrè w la toujou. Se w ki konnen, men si w si nèg la ap fèmen kay pou ou ta poko pi mye toujou. Paske e se bil k ap moute sou mwen. Ou wè jan m di w la? Ok. Lèm pa konnen se nèg ki vin anvan an wa prann. Nèg ki vin anvan?
Wi nèg ki vin anvan gen kòb la wa prann paske se konsa bagay yo ye se biznis ki bagay la ye. Talè frè. Ebyen frè konbyen nèg konsa? M pa konnen m met ou alèz ki an konbyen nèg konsa se 3 nèg ki te di yo renmen w m pa konnen sa vle di sa wi kiyès antre non. Izo wi.
Oh

Oh m reponn mesye a m dil mwen la. Men kòman l ye konsa menm? M wè yon ti jan sonm. Lè w te Ayiti wap kriye pou yo voye dèyè yo, voye dèyè yo, voye lajan ba yo pou moute, kounye a w vin la wap vin di dega, yo pale avè w ouvè bouch ou pou w reponn. Pase m te di w kòman bagay la ye isi a la. Ou pa di l Sendomeng se yon peyi ki difisil? Ah pa bzwen pale tizo m pale avè l deja. Ok ok. Tout bagay sou kont mwen.

Tande bèt sè. Anpi ok pa gen pwoblèm.
Pa gen pwoblèm. Woy! Kò granmoun nan pa bon non. Ah wi wi kò granmoun nan pa bon vre. Ti demwazèl kòman w ye ou anfòm? Mwen anfòm wi.
Monchè!
Mwen menm m selibatè depi 3 zan. M gen 2 zanmi m nan la ki se tonton depoze, mwen m rele ti zo. Ti zo kanson fè. Wi l pale m de ou wi. Wi. Kounya la m te di l. M bezwen yon fanm pou m fè vi m paske m pa ka rete selibatè tout tan. Pase m t ap travay yon kote, chak aswè m tande rat ap manje pay, rat ap manje pay. Mwen m santi m pa ka m pa ka tande son sa yo nan tèt mwen mwen menm. M anvi manje pay lakay mwen tou. Ou konprann wi. Ou gen anpil kòb. A wi m gen kòb, m gen kòb, m gen kòb, m gen kòb. W ap vin okipe w cheri. M pral achte rat pou ou.